Plizyè fwa sa fèt. Plizyè fwa. E jodi a sa l sot fè w?
Menm bagay la. Ki bagay? Menm sèks lan.
Ki sa l sot fè w? Kòmsi nou te. Pale byen pou yo konprann.
Kòmsi nou ale anlè an. Kounye a yo di pou l fè yon bagay pou mwen kounye a yo siki m. Yo di m men tan men tan. Kounye a menm lwa di konsa pou l pa panse li bon bagay avè m men sa pou m fè men sa pou m fè. Kounya m di e vre li di wi kounya m li pa jan di m sa m di l wi.
Li kouche w? Wi. Li viv avè w? Wi. Ok. Yon pawòl pou w do a. Bon. M konsyan David pi pase pitit mwen li. Li pa plas mwen, m pa t dwe viv avè l. E m viv avè l vre, konsyan m mande nou tout padon m mande ni tifi a padon tou. Kèlkilanswa, kèlkilanswa nenpòt sans. Ti fi sa dim kèlkeswa kotem ta wèl sim ta kouchel ankò Bondye ta do ferim sou plas. Men ok
poum asèpte sa pou ou mwen menm poum pa remèt la jistis video sa pou pa mache sou ou pou arete ou kisa wap fè pou ti fi a depi demen si Dye ve pou semèn nan kisa wap ranpli pou li. Map ranpli map Map ranpli e m gentan kòmanse ranpli pou li deja. Kisa w kòmanse ranpli pou li? Ale m achte map achte bagay pou li sèlman mwen menm sèlman. Kisa w achte a?
M achte yon tèren pou li. Nan ki kondisyon w t achte tèren sa? Pou sa w te konn fè l? Bon sa vle di ke kounye a m te ka fè yon bagay kèlkonsa w te granmoun ou te ka fè yon bagay nan mal konprann. Kèlkonsa w te granmoun ou te ka fè m pa achte l paske se pitit mwen l ye. E anfaz Bondye mwen menm m leve nan mitan jèn fi mezanmi bagay konsa pat janm konn rive m. Men sak fè la rive rive w kounya epi se pa premye fwa se plizyè fwa sa fèt kòman sa fè fèt. La mwen menm sa vle di mwen m bon moun ki chofe nan fi la jan w wè m la. Wi men w pa chofe nan fi èske lè wap kouche pitit ou a kòman w santi w. Sa fèm mal David. Li pa fè w mal. Sil te fè w mal ou pa tap kontinye fèl.

Tande byen, m mande n tanpri papa m yo, pase yon fèy pou ouvri sa pou mwen kòmsi e pa pa moute. Paske ou konnen sou fè m konnen bagay sa a. Ou ka esplike m pou kisa m fè videyo sa a? Sa vle di ke si yo fè m ale lòt Ayiti. Pale byen. Si yo fè pou m fè tèt mwen m al fè manda pou e pa gon moun ki ka di m al fè manda pou. O wi, si w vin fè manda sa a mwen menm pou m ka remèt lajistis videyo sa a ou te fè Ou te fè ansanm avèk piti fi a ou vyole a kòm pitit fi w. Se sa k fè mwen menm David.
Se sa k fè mwen menm David. Elouse gèt papa w nan je. Se sa k fè mwen menm David m fè videyo sa a pou nou. Se poutèt ke si w ta al rele m nan leta yo ta di w konsa ke al rele m nan leta mwen menm ke pou m ka parèt avèk de prèv men sa w te di, men kijan w te pale, men figi nou epi Wi ou kouche pitit ou. E pale wi. Wi wi wi. Wi ou kouche pitit la. Elouse. Fred repete sa trè vit pou l pa ap koute telefòn nan. Wi ou kouche pitit ou.
E ou menm Elouse wi papa w kouche w. Wi papa m kouche.
Plizyè de fwa. Video sa rive fèt se yon papa k vyole pitit li. Si yo al rele m nan lajistis pou m parèt avèl. Si sa ta rive lajistis ou menm lajistis k ap gade video sa. Ou konn kijan pou trete sa ou menm. Paske ou wè ou tande.
Men pitit fi a.
Men pitit fi a. Bèl demwazèl ki laj ou ankò? Ki a 21 an, li rele Elouz. Epi.
E sinyati ou? Mi. Dora. Misye.
Elouz Dora.
Kouche pitit sa a dan sen plizyè fwa pou jis li rive nan laj li rive a. Epi filme papa a, men figi papa a ki fè jan li. Sa se papa a ki fè aksyon an ki komèt koz sa. E laj ou Dora?
Li al laj de 44 an. Se pitit li. Se pitit li a. Li arive vyole la. Anben oke se mwen menm David, chèf brigad nan Bayi Lòd ki arive fè videyo sa a. Anben si moun sa yo ta rive dan lajistis, m ta sipoze ke pou gen prèv devan yon jij de pè ni devan konmisè. Paske mwen menm, mwen kenbe sa, men a nenpòt kèl moman, sa ka rive devan lajistis pou m renmèt yo a lajistis. Pozitif y a kesyon Sonson mande li nan vyòl sa a, kisa l mande pou papa a? Elise Dora
kisa ki ou vle pou papa ou fè pou ou nan ka sa. Pou l dedomaj ou. Sa li menm ki konnen.
Non. Non nou pa la jistis pou le moman se ou pou mande kisa ke pou l dedomaj ou. Sou le chan. Ok kounya map mande pou l kom si David tap regle yon bagay pou mwen pou li menm pou l degaje pou l regle l pou mwen answit pou lot bagay toujou.
Ou fini pa vre? Wi.

kap vyole pitit li depi piti jiskaske l gen konesans li gen 21 an. Anben nou mande kounye a 2 mesye dam sa yo gen yon mo pou yo di ankò. N ale non, pale non, pa al devan yo, kanpe. Bon, si pou
dispoze, fè paspò an mwen. Se pa paspò ak lesansyèl, se pou di ke. Dispoze.
Sa vle di pou fè paspò. Sa vle di kounya la wap travay pou mete pou met tikè. Ok kilè ke wap kòmanse voye fè paspò pitit sa pou retirel nan tè a paske sa w fèl la kel pap ka viv nan peyi a. Tande byen sak fè la sa fèt sa vle di ke konsa son bagay nap kenbe an konsyan pou mwen. Mwen menm konnen kòb la pa fasil sa vle di ke kounya lè w gen a defèt se defèt pou defèt men m ta renmen kote w fè sa a m pata renmen lòt moun al konnen.

Gen anpil bagay m konnen nan sa. Ok eske ou menm dapre ou menm sak renmen w fè eske papa w konn bay pwoblèm nan renmen sa yo?
Kòmsi yon sèl kòmsi moun ki tap pale avèm men janl te parèt lan li te mal reprezante apre sa sak tap pale avèm nan li pat fè afèl dwat m te nik rele m te metel alèz m te di mwen avèl nan bay vag. Men misye pa konn baw pwoblèm pou renmen w renmen? Non. Men se renmen w vin fè kounye a la, sa l konn doule sa.
Kòmsi renmen m fè kounye a, l konn di m kòmsi pa lage poko, pa lage kò m kounye a. Pa lage kò w kounye a, bon ok, si yon nèg renmen w, ou pa timoun, m ta sipoze ke fòk nou ta mete nèg la alèz epitou pou yo ka konprann ke kisa ke Li ka regle pou ou epi tou pou moun nan konn ki moun ou ye. M sipoze ke gen renmen tifi, gen renmen moun ki pase renmen deja. E m te di sa deja.
E m pa di sa w di a frè? M pa di m te di sa deja? Ou te di sa wi. M te di l sa. M te di yon anpil bagay nan Pòtoprens ki ye. Pa konn avè di l kounya kòm ak yon miwo li te vin di m yon bagay. Sa l vin di m nan. Mwen menm avè di ke kounya mwen menm mwen pa m te kache sa. Men kounya la men vin repete sa wap fè men anfaz Bondye pa mwen k pèdil non ok dako e talè demwazèl pelouz e si bagay sa ta rive devan lajistis kisa wap mande lajistis. Map mande pou kondane jean paske l fèl vre l pata ka mande pou l fè nan nou paske nou menm kap sere pou li.
Kisaw mande nou menm ke. Kisa w mande nou menm ke ki vin arive konn bay sa? Sa w mande pou nou fè pou ou?
Kòm si moun ki la pa ka pase la ale.
Edvige la. Edvige la. Kisa nou mande pou nou fè pou mwen? Wi.
Ebyen, sa m te ka di nou, m ap mande pou nou ede m pou nou toujou ban m kouraj.
Men eske ou pa mande ke pou nou tradwi sa devan lajistis? Paske mwen menm mwen nan lajistis, m ta renmen mande w eske si m pa ka tradwi sa devan lajistis? Wi ou kapab. M kapab.
Dora m ap arete w. Non. Didi. Kanpe la mwen. Vire sou Didi Didi w ap sèvi m kòm temwen W ap sèvi m kòm temwen Mesye a va rete. Gade. Yeah.
Talè ban. Vin pa la vòm an lè. Alo. Se David wi Sion. Bon. Mwen nan zòn bò lakay mwen la ba e lòd anwo isit nan Lozany ke ou konnen ke ou nan la jistis la. Se yon papa mwen kenbe k ap vyole yon pitit li ke pitit la mande pou la jistis ede l. Wi ke l mande pou la jistis ede li ke men l tou ansanm avèk mwen la. Kenbe misye! Kenbe misye!